e sa fè nou mal anpil men kan menm nou pap kite sa kraze moral nou o pwen ke nou pa ka fonksyone e kontan kote ke aprè midi an la nou tou lè 3 sa k sou platfòm nan nou soti nan yon webinar ki te trè enstriktif kote ke nou te gen Jeff Lozama nou te gen Frantz Bourget. e mesye sa yo te vide anpil enfòmasyon atè ke nou antisipe nan jou e Firmin tou te sou platfòm lan e se te avèk anpil jwa, anpil plezi ke nou te kolekte anpil enfòmasyon de mesye sa yo e nou antisipe e vini avèk yo e nan jou kap vini yo. Men aprè midi a nou kontan pou nou gen avèk nou yon potorik gason e nou pap gade sou wotè, nou pap gade sou saj, sou dimansyon men nap gade sou konesans ki nan kalbas tèt nonm sa a. Si w pèmèt mwen entwodui l Johny e Firmin Baker ki mwen menm mwen rele l kaptenn ki jan w rele misye ankò ou menm Johny?
Chèf la, patwon an? Patwon an, patwon an, mwen rele misye patwon paske nèg sa yo se yo menm ki tou pre nimewo 45 lan ou konprann? Se Washington yo ye, yo la y ap kouri monte desann anndan, tout bagay k ap pase se yo ki gentan konnen l avan epi yo transmèt li ban nou. e byen se avèk anpil plezi tou nou wè e 2 semèn de sla e nou te genyen direktè de SBA a, Small Business Administration nan Washington DC. E byen Doktè Magalie Baker te mennen nonm sa sou platfòm Modo a tou kote ke anpil enfòmasyon te tonbe atè men malgre tou e vu de de kriz ke nap travèse nan kominote a avèk anpil biznis ki fayi kounye la wè yo reyèlman afekte e jiska prezan il y a ankò dè kestyon, ganpil kestyon ki poko ki poko gen repons e nou konnen Firmin li menm kote l chita a tou yonn nan bagay li fè lòske enfòmasyon yo vini hot off the press ebyen li menm li pran yo li dissect tout enfòmasyon sa yo l dechifre yo l foure yo anba mikwoskòp li

We welcome you all, nou di tout moun byenveni, esperan ke moman sa ke nou pral pase ansanm li va trè enstriktif e nou kapab sòti avèk anpil enfòmasyon e nou tout kapab sòti edifye. Alò Johnny, m remèt ou kòn nan e pou kapab kontinye avèk Firmin. Wi, bon, m panse ke e m remèsye w Monalisa pou opòtinite a e pou demaraj la. e kòm ou di li, m pa pral repete bèl entwodiksyon ke w fè de Firmé, m jis vle di odyans lan ke an jeneral nou eseye fè de sijè ki touche Ayisyen e kèlkeswa kote yo ye, men an depi de sa, jodi an nou pral plis pale de nou pral plis pale de yon

e an menm tan nou konnen tou ke leta ameriken kreye yon bon nom de program donk jodi an nou pral mande firmen dan ze premye tan ede nou konprann e pi gwo an tèm de nap komanse wou e pou n desann e pale nou an ti pe de Pwogram ke leta ameriken mete an plas pou ede biznis, donk nou poko ap pale de biznis ayisyen an patikilye, malgre ke biznis ayisyen antre ladan l, men kisa leta ameriken mete an plas ki gwo, epi apre sa n ap desann sou kisa ki an plas pou ti biznis an patikilye, anpil nan ti biznis nou yo ki nan kominote ayisyèn nan. Johnny, avan menm ke nou ale la, si w te ka pèmèt mwen, paske nan prezan, nan entwodiksyon m de Firmin, mwen pa t fè mansyon de kiyès Firmin ye. E Firmin se prezidan HRA ki se Haiti Renewal Alliance. E Firmin se youn tou ki se yon small business owner. E a part de sa, e Firmin avan ke w rantre nan les détails de de de cares act e tout enfòmasyon lòt enfòmasyon ke w pote pou vin pataje avèk nou aprè midi an, si w te ka entwodui tèt ou bay piblik lan, di yo kiyès Firmin Baker ye, di yo kiyès e nonm sa ke nou mwen menm mwen rele l kaptenn e Johnny rele l patron men plis rantre an detay pou nou de de de kiyès ou ye, kisa w fè, pale de background ou.
e ki travay ke HRA li menm lap fè e nan diaspora. Bon merci Mona Lisa e merci Johnny e pou m di nou fè m fè nou konpliman deske nou mete yon show konsa sou pye le mojo e m panse ou menm avek Johnny se 2 moun vrèman ki konsekan nan kominote a kap travay depi lontan pou ke nou kapab enfòme, òganize oubyen kenbe kominote a ansanm. E m kontan dèske mwen rejwenn nou e m konnen nou nan fayt sa lontan e m pa kwè ke n ap okontrè menm se de tanzantan n ap panse a kòman ke nou kapab vini avèk lòt estrikti, lòt inisyativ pou ke bagay ke nou ye ladan pou n kenbe ak kominote a enfòme, pou n kenbe kominote a ansanm. e de tanzantan donk nap vin avèk de nouvote e m byen kontan m wè ke nou lanse yon show ki rele le mojo pou nou kapab kontinye pale ak kominote a enfòme wè sa kominote a de kisa gen e kisa ka fèt e se yon plezi pou mwen pou ke jodi a la m vin patisipe nan show sa Bon poum pale de mwen un peu, bon m pa vle rantre nan twòp detay so map rantre nan grand liy li yo. Bon mwen menm se um um on enjenyè de karyè kap travay nan pwopriyete entelektyèl depi 20 tan. Men akote de sa, sa se travay pwofesyonèl mwen, akote de sa mwen menm se prezidan HRA ki Haiti Renewal Alliance ki yon òganizasyon k ap travay nan dyaspora pou mennen plis envestisman an Ayiti e pou pwomote biznis ki gen ni an Ayiti ni nan kominote isi a. Apa de sa tou, mwen gen yon small biznis, mwen menm se yon owner of a Small Business kote ke mwen menm se Chief Operation Officer of the Small Business e sa Small Business sa fè nou fè Scientific and Technical Research nou travay nan domèn Drug Development sou clinical research study ke lè konpayi yo ap devlope yon pwodui oubyen lè konpayi pharmaceutique yo ap devlope yon pwodui yonn nan bagay yo toujou fè se yo fè yon clinical study donk nou menm nou sipòte konpayi kap fè rechèch sou medikaman nou sipòte yo nan clinical studies ke yo fè. Se ke nap gade ki sa kap pase la avèk koronava vi vi vi virus la e nou ka tande sa. Nou ka tande yo di konsa ke e gon gen vaksen kap devlope men sepandan vaksen an yo pap li pap available until an an an an 1 an ou 1 an edmi. Rezon ki fè sa ke se paske menm lè ou devlope vaksen sa fò ou etidye efikasite vaksen sa e pou ou etidye efikasite fò se moun ko testel sou li donk se sa nan kòmansman ou gen dwa pran on 100 on 200 moun pou etidye li men sepandan pou ou konnen efikasite li byen fòk ou kapab fon etid ak dè milye de moun. pou ko wè eske vaksen sa li mache. Donk nou menm nan biznis ke nou genyen an, nou sipòte konpayi kap fè etid de kòman vaksen sa li travay sou moun. Paske lè wap fè etid sa, fò ou kolekte yon pakèt done e fò ou etidye tout done sa yo pou ke ou prezante tout done sa yo ba Food and Drug Administration pou yo kapab valide pou yo kapab di wi vaksen sa bon avan menm ke yo fè yon pakèt moun pran vaksen. E se menm sa tou yo fè pou nenpòt medikaman kap soti sou mache a fòk yon etid syantifik ki fè avan menm yo mete l sou pou FDA kapab ba yo apwobasyon pou yo mete l sou mache sa. Donk nou menm nan konpayi nan biznis nou an se sa nou sipòte konpayi k ap fè etid sou medikaman. Donk yè tout moun konnen m as prezidan HRA Men sepandan nou gen biznis sa a depi dèzane k ap travay nan domèn sa a. E nou gen anplwaye konsa k ap travay avèk nou, nou gen de medsen e de syantis donk konsa nan domèn sa a lè ke nou genyen kontra pou travay avèk nou nan kontra ke nou menm nou genyen. Donk, se chapo sa mwen mete jodi a la pou ke m pale de ki avantaj small business kapab twouve nan gato k ap separe a. Kite m mete l konsa, nan gato k ap separe a la.
Donk, ale non Mona Lisa. Wi, alò, e, kesyon m te vle poze a se apati de entwodiksyon sot fè a Firmin, e kontribisyon e firm sa ke w genyen, ki kontribisyon li nan rechèch k ap fèt sou e vaksen pou kowonaviris, e an tèm de tretman tou ki pwogrè k ap fèt, ki update ke w ka ba nou nan aprè midi sa. Bon li gen plizyè nou menm ke nap swiv sa byen e donk nou poko rive nan pwen donk nap pale avèk de twa konpayi ki ap fè etid sa ou rechèch sa ou pou nou wè kòman nou kapab sipòte yo donk konseye de diskisyon kap fèt

k ap travay sou vaksen pou kowona. Men se se y ap travay sou 7 vaksen ki diferan. Tandiske li fè konprann ke se 2 vaksen ki gen dwa vin pi efikas. Men e e estrateji li se se ke bon nou ka travay sou yonn 2 epi tann lè lè lè lè lè yo p ap mache nou travay sou lòt oubyen nou ka travay sou yon kantite epi nou detèmine sa ki sa ki pi bon and then ke OSA nan vanse avè li. Donk li menm li gen 7 OSA konpayi OSA kap travay sou 7 vaksen ki diferan. Gen Gilead science ki Kalifòni ki deja di w li menm deja donk li ki te deja gon vaksen li tap travay sou li lè kowona vini li tweak it pou kowona e li deja ap fè tès sou moun avèl kounya la donk mesye nan pwosès sa yo gen anpil devlopman kap fèt e gen plizyè vaksen ki sou wout pou yo kapab fè etid sou moun gen yon etid gen yon etid ke m konnen ki kòmanse deja nan Washington state e gen moun wè sa ki kòmanse ap pran vaksen sa pou ke yo wè efikasite men li se pou yon bagay kou jis rete konsa epi den bon ou wè sa ou twouve yon vaksen. Se menm jan tankou medikaman, lè ke nou yon medikaman soti deyò, nou di bon sa medikaman sa soti deyò, men sepandan se dèz ane, dèz ane y ap pase y ap fè etid sou efikasite medikaman sa yo avan menm ke yo mete l deyò pou

biznis yo ki anfas e kriz sa a, ki jan yo pral deal ansanm avèk e defi ki lanse devan yo. Alò e nap mande Firmin si w te kapab defini pou nou kisa cares act la ye. Kwake se nou te nou te pale de sa ya tankou 2 semèn e de la nap nap remèt kò nan bay Johnny tou paske nou kwè Johnny genyen yon lis de kesyon trè espesifik ke m vle adrese avèk ou e aprè midi sa a Firmin e alezi. Yeah.
Bon, m m m pa pral rantre nan anpil detay pou ke m defini kisa kè ak la ye men m pral pale de li an gwo. Kè ak la se yon package ke Kongrè avèk Ekzekitif la travay sou li pou yo kapab ede moun sipòte tèt yo pandan kriz sa. Paske kriz sa ke se yon kriz se yon kriz health li ye, ki debouche sou yon kriz ekonomik. Paske fason viris la ye, se li transmèt de yon moun a yon moun e li transmèt nan èt rr. Donk pou ke nou kapab e paske pa genyen medikaman, pa gen tretman pou li, donk sèl fason, sèl bagay moun ka fè se kontwole ou kontwole l. Sak fè tout Bagay sa ou wè yo mete sou plas la shelter in place pou moun yo ta pa deplase yo mete mas se tout Bagay sa yo mete yo an fason pou yo kapab kontwole transmisyon li se sèl sa ou ka fè avèl e wè sa ke se yon Bagay kap la e se pou se yon Bagay kap la li kòmanse li fini non tout otan ou poko gen trètman pou li li poko ap fini lap la avè nou donk paske moun pa ka al travay, donk vin gen moun ki pèdi djòb yo, biznis yo pa ka louvri, gouvènman mete on èd pou li ede ni moun ni biznis siviv pandan tan sa, paske se on bagay ki pral pran tan e ou pa ka jis rete konsa moun pa gen fason pou yo peye bil yo e pou yo viv. Donk nan kè ak la genyen pou biznis e gen pou endividi. E lè w gade tout ak la byen, genyen pou tout moun. Tou depan de kote ou tonbe. Pou si m ap fon ti pase sou endividi tou piti. Pou endividi, gouvènman ap ba w 1200 dola. Ok? Pou ke ou, e tou moun ki gen direct deposit nan IRS, y ap depoze kòb sa dirèkteman sou kont ou. Mentnan moun kap resevwa kòb sa pouki ou kapab kalifye pou resevwa kòb sa tou depan de jan ou fil tax ou fòk ou pa fè plis ke 75 mil dola kòm endividi si ou fil ou marye ou fil avèk avèk epouz ou ant ant nou tou lè 2 fò nou pa fè plis ke 150 mil dola. E menm si ou fil pou kont ou, ou fil tankou son head of the household, fò ou pa fè plis ke 112,500 dola. Mentenan! Mentenan!

E sèl kote ou kapab wè kisa adjusted gross income ou ye, se lè ou gade tax ou, se nan tax la li gen yon liy nan tax la kap di w egzatteman kisa adjusted gross income ou ye. Banm pran yon egzanp, yon moun ki gen dwa fè ann di li fè 150 mil dola pa ane, Li peye taks pou taks avèk lòt bagay, li peye taks ak lòt bagay pou 40 mil dola. Moun nan tonbe nan 110 mil dola. Moun nan pou kont li. Epi gen lòt ajisteman ki fèt kote ke adjusted gross income nan, income moun nan vin tonbe a 70 mil dola. Instantly moun nan kalifye. L ap resevwa mil, mil, mil, mil, mil 200 dola. Donk ni se pa pou ou gade ke o wè sa moun sa fè 150 mil dola pa ane epi li resevwa 1000, 1200 dola. Non, se pou moun nan, se pou ou konnen egzatteman kisa adjusted gross income moun nan ye, pou ou konnen kisa k fè moun nan li resevwa. De tout fason Firmin, an tèm de 1200 dola, e pa gen anyen pou yon moun fè, pa vre? Ou pa gen anyen pou al ranpli Ou pa gen demand pou fè. Donk se ou ap wè l vini. Donk si ou kalifye, ou ap jwenn li vini sou kont ou si ou te deja ranpli e yo gen kont ou. Si ou se te chèk, yo pa te gen, yo pa te depoze l pou ou dirèkteman nan bank, se chèk yo t ap voye pou ou. Ou ap tann yon ti tan toujou e ou ap gen yon ti sipriz. Li ka 1200 si ou pou kont ou, li ka 2400 si ou se koup, li ka 2900 si ou se koup avèk yon pitit, li ka, etc.
Ekzatteman. E tou, e tou, waza pou 75 mil dola adjuste gros enkom nan, e genyen, e, e, e, it's kom si ke menm si adjuste gros enkom nan pi ou, wap twouve wi men ou pap twouve 1200 dola. Paske genyen on, yon, yon fakte ki yo enkli, e m kwè dou pou rive nan 99 mil dola ou pap twouve kob ankor.
Baze tou depan de jan kalkil la fè. Ni se pa pou di ou pap twouve non, ou ginwa pa twouve maksimòm nan. Men ke wap twouve kanmen. Alò, an kite ti pati sa a, paske sa se pou gwo zouzoun tankou e Monalisa, ou konprann? Ayayay, Jovina, sa m pa fò.
Non, yon lòt bagay ki enpòtan tou, paske mwen wè ke... Mwen pa resevwa chèk pa m nan menm, mesye. M pa resevwa kòb pa m nan.
Mwen wè ke moun ap pale di bon men Canada ap ba moun 2 2000 dola pa par mois and this and that. Yon yon yon yon yon lòt bagay tou. Moun ki pèdi job yo ki ale nan unemployment nenpòt kisa yo tap baw la gouvènman adisyone yon 600 dola de plus ladan par semaine. Ann di ke nan New York ou tap trouve 200 dola par semaine

Ok so ti gan gan pil detay nan lwa e gan pil mis enfòmesyon e dis enfòmesyon kap sikile donk li bon m te vle pataje pati sa li gan pil bagay pou mwen wè sa m gen presyon ke son lòt cho pou n ta fè pou n ta pale de endividi kòm cho sa se pou biznis donk nou ka pale men gen anpil bagay nan lwa sa e lè wap gade l byen li gon ti bagay pou tout moun tout moun ka twouve yon bagay Donk ou te kòmanse alò ou touche nan premye pati kesyon ke m te vle poze w lan ki gen pou wè avèk diferans ki genyen ant ki sa stimulus la, ki sa lwa sa a ofri a endividi vizavi biznis. E, e donk kòm nou te vle fon ti fokis sou biznis jodi an, premye bagay kòm nou te fè plizyè show, nou te gen e, e, e reprezantan e SBA ki te pale avèk nou sa fè sa fè 2 semèn de sla, 3 semèn de sla. E kesyon ki pi enpòtan nan tèt mwen kounye an se kesyon di fèt ke e lajan ki te alwe pa Kongrè Ameriken pou aspè kote ke biznis yo kapab jwenn kòb pou yo peye anplwaye yo an, èske ou ka di nou konbyen kòb kòb sa te ye e nan ki nivo ke bagay sa a ye jodi a?
Bon, Kongrè nan nan 2 pwen 2 trilyon dola ke kongrè pase a te gen yon total de 380 bilyon dola ke li te dispoze pou sipòte small biznis yo. Nan 380 bilyon dola a, gen 349 bilyon dola ki ke yo mete disponib pou yo ba ti biznis yo loan, yo rele sa yon 7 a loan, 7A loan, se ti, depi wa chache loan nan Small Business Administration, tip de loan sa rele 7A. So se atravè pwogram sa a ke small biznis yo kap aplike pou loan. Kòmsi ke se tankou si ke ou pat gen, nou pat genyen urjans sa a, si ou aplike nan small biznis loan pou ke ou kapab fè biznis ou, tip de biz, tip de loan sa a rele 7A. Donk ke se atravè pwogram sa a, yo pase pou yo ba small biznis yo loan, prè, pou yo kapab kontinye operasyon yo. E gen 2 tip de loan nan 349 bilyon dola sa. Li gen yon tip ki rele Payment Protection
Program Loan. Payment Protection Program Loan ki PPP a, Se on loan, on prè yo baw pou ke w kapab peye anplwaye, pou w kapab kenbe anplwaye on your payroll. Mentnan se on loan li ye e loan sa ya baw li baze sou konbe kòb ou bezwen pou peye anplwaye ou pa semèn ou pye oubyen pa 2 semèn oubyen pa mwa nenpòt jan ou pye yo a. Kòman ou kalkile li, ou kalkile li baze sou ou ou ou ou ou payroll enfòmasyon ke w gen sou payroll ou nenpòt kote ou fè pay pay payroll la se enfòmasyon sa ou itilize yo itilize pou yo kapab ba w loan sa. Ann di pa egzanp, ou te bezwen 10.000 dola pou ko peye anplwaye ou pa mwa, yap bo, yap miltipliye 10.000 dola sa pa 2.5 pou yo di w konbe kob yap bo. Si pa egzanp ou te gen yon payroll pou 10.000 dola, donk la ou kalirifye pou 25.000 dola. Mentenan se pa selman payroll ou kapab fè ak kob sa, ou kab peye loaye si ke w genyen lwaye e ou kab peye itilite si pa egzanp ou gen telefòn, ou gen gaz, ou gen limyè, ou kab peye ak kòb sa tou. Mentenan, fò ou itilize kòb sa pandan 8 semèn. 2 fò w peye anplwaye a avè li pandan 8 semèn e kòm se yon prèt li ye fò ou peye wazak kòm sa bak sepandan si ou pa vle peye l bak fò w itilize l pandan 8 semèn e fò w montre dokiman kote se anplwaye kote ke sa yo di pou fa kòb sa si sa ou fa vèl pou kopi anplwa avèk itilite donk si ou kapab montre tre sa yo donk kòb sa e si donk yap padone kòb sa m tande li gen moun kap pale de grant grant grant non se pa on grant non li ye it's a forgivable loan gen diferans antre yo 2. Donk se yon prè ou fè. Epi yo di w ke ou pa bezwen peye kòb sa ankò. Si ou fè yon seri de bagay, se pa ou pa bezwen peye non. Depi ou fè sa yo mande w la, donk gouvènman ap padone kòb sa pou ou. Donk li fò ke nou fè diferans antre ki sa ki yon grant e ki sa ke ya padone. Paske yon fwa m te nan kòl avèk SBA, yo ta pale de sa, yo di non, pa itilize mo grant pou kòb sa yo. Paske se pa, se paske grant li menm li gen yon lòt definisyon. Wi, se yon kontra ki diferan tou. Donk se yon lòt diferan kontra li ye. Lè w siyen pou li, si se yon grant, yo tou ba w kòb la alavans pou fè sa w vle fè avèk li. Lè w siyen yon prè, Exactement.
ou kapab petèt, ou te ka prete kòb sa a epi w pa itilize l pou peye anplwaye, men w te bezwen l pou peye lwaye, ou peye lwaye. E kounye a, kòm ou E itilize l pou fè yon lòt bagay, ou repeye l lè dat la ou rive. Chak mwa, repeye l, exactement. li vin tounen yon E prè. tou, lo, lo, lwa, lo, lo, lo, lo, lwa a li di konsa ke depi ou ti, ou itilize 75 pousan nan kòb sa a pou Mhm. ke w peye anplwaye, ou ka montre dokiman ke se anplwaye ou peye avèl donk yap pa done kòb sa pou ou. So, firme, firme, kesyon, e map mande yon mosyon silteplè. Ou konnen pètinamman ke biznis ayisyen nou yo, e pa ayisyen sèlman, anpil nan biznis imigran yo sitou, yo genyen anplwaye, vu de stati legal yo, eske yo kapab claim men ki kantite kòb yo aloke nan pou salè. Salè sa yo ki pa, ke moun sa yo ap touche anba tab, eske yo elijib pou yo resevwa kòb sa? Eske yo ka rantre l lòske y ap fè kalkilasyon de bidjè, bidjè mansyèl yo oubyen bidjè anyèl yo, wè men tan kòb yo aloke pou salè?
Pwoblèm ki gen nan sa a se ke gon seri de dokiman y ap mande ou pou ou kapab montre ke ou te gen anplwaye ke ou te konn peye. Donk, si ou pa gen dokiman sa yo, l ap difisil pou ke ou kapab twouve kòb sa a. Gon seri de, an bon, mwen menm wè sa m gen dwa ba w bèl egzanp. Mwen menm ke nan biznis whatsapp pa m nan, log anplwaye e mwen itilize platfòm pou m peye yo. M pa peye yo, m pa jis wè ak te kwochè konsa mwen ba yo. Mwen itilize platfòm ki rele e e ADP pou ke mwen peye yo. Donk akoz ke mwen itilize platfòm sa, gon seri de dokiman ADP tou prepare pou mwen. Donk tout sa li fè pati de com pliance men si ke m te m konn peye moun pa chèk lap difisil paske m pa gen dokiman sa yo men loan sa ke se atravè la bank pou w aplike pou li e tou wè sa map di fè fè fè fè diferans antre 2 de de de de de loan sa paske m pale de lòt la. PPP loan nan se atravè labank pou ou aplike pou li. Mentenan, lè ou aplike nan yon bank, bank lan gen dwa travay avèk ou pou ke ou pou ke ou ba l dokiman l mande w la. Menm si ou pa t gen yon platfòm, men si ou kapab montre de dokiman kote ke ou te konn peye moun, donk tou depan de jan li te vle li vle fèl avè w donk yo kapab travay avèk ou pou ke ou pwodwi dokiman sa yo ok si ou pa kapab tou donk yo yo yo yo yo pap travay donk la ou pap ou pa ou pap ka kalifye e se yonn nan bagay m ta renmen di pou moun kap tande m ki gen biznis nan kominote a li fò enpòtan pou ke nou li pi fasil pou fè biznis sou tab ke pou fè biznis anba tab li pi fasil paske gon kote wap rive anba tab la pap mache ankò. Ou konprann? Li pi bon kote ke e tou li gen plizyè fason ou kab fè sa. Li gen de fason ou ka peye moun. Ou ka peye moun as an employee ki fè ke moun nan pral gen yon W2 oubyen ou ka peye moun an 1099. Ok e e menm lè ou genyen yon restoran tan tande byen sa m di w menm lè ou gen yon restoran ou gen dwa gen restoran kote ke ou pa gen anplwaye en dòk bò diw tou men ou gen anplwaye ke w peye yo ak 1099 e kisa k genyen nan pwogram sa, ou ka montre tout anplwaye ke moun ke w peye nan W-2, ke moun ke w peye nan 1099, sa ap ba w dokiman pou w montre ke ou gen anplwaye ke w ap peye yo. Tou lè 2 tip de anplwaye sa yo, yo kab pase nan pwogram sa. Donk menm lè ou genyen Exact toujou gon fason pou ke w kapab fè papye ou legal. Pou ke w kapab pase, paske kisa bezwen? Le fè se ke lè w fè papye legal ou kapab montre gouvènman an ke ou egziste, ou la pou fè papye. Paske li gon lè w ap bezwen yo kanmenm.
So, Firmin, pale nou de

Paske ou ka bezwen kòb pou ke w peye anplwaye, men ou ka bezwen kòb tou pou ke w kontinye operasyon ou. Mentnan tout sa ou bezwen ki pa, ki, ki, ke ou pa p itilize li pou ou peye anplwaye, ou kapab aplike pou Economic Injury Disaster Loan, paske ou konnen gen yon pakèt pèt ke w ap fèt, w ap fè nan epòk sa tou. Ann di ou te gentan gen inventory fò ou te peye moun ke w t achte inventory nan men yo e ou deja resevwa machandiz la deja. Mentnan ou pa p ka vann machandiz la paske pa gen moun k ap vin achte nan epòk sa. Men machandiz la deja nan men w deja. Donk ou gen yon dèt pou ke w peye Ou pa ka itilize ppp loan nan pou ke w peye, men ou ka itilize economic disaster loan pou w peye machandiz ki deja nan men w ke ou gen yon kredi pou yo tandiske ou pa vann yo paske magazen w fèmen, ou gen machandiz yo nan storage ou pa ka vann yo paske pa gen moun k ap rantre vin achte, men fò w peye moun ke w te achte nan men li an deja. Paske anpil fwa ou achte machandiz sa yo sou kredi. Mentnan si ou achte yo sou kredi, fò ou peye moun nan. Lè moun nan voye bil la ba w, fò ou peye l. Men ou p ap vann machandiz yo. Machandiz yo rete la paske ou fèmen. Economic injury disaster loan nan, se yon loan ou kapab pran pou ou kontinye woule pandan ke an store ou fèmen e ou pap vann machandiz se sa loan sa ye e yo di yo ka prete ou jiska 2 milyon de dola yon e ou pap kòmanse peye loan sa jiska 1 an de jodi de lè yo baw li a e non sèlman sa tou ou gen 30 an pou ou peye li. And on top of that, it can be forgiven. Donk, lè moun di konsa ke this is free money, it is! But, fò ou konnen kisa pou ou fè pou ke ou twouve loan nan e fò ou konnen kisa pou ou fè pou gouvènman pa padone l pou ou in the future.
Fimen nan tout sa wap di la nan tout sa wap di la e youn nan bagay kap rode otou de brenn mwen se edikasyon ok e mpa kwè ke espas de tan sa ke nou genyen nan cho a li sifi pou n ta kapab pataje tout enfòmasyon ke w te pote pou nou nan aprè midi sa a. Alò, m ap mande Johnny ki jan l vle pou n santre balon an de tèl sòt ke nou kapab, piblik la kapab sòti avèk omwen 2 enfòmasyon kle ke yo ka kòmanse aplike apati de semèn k ap vini an. Paske nou panse travay sa k ap fèt la se yon travay ki dwe fèt de manyè kontini paske Kominote a pa genyen aksè a enfòmasyon sa yo, malgre enfòmasyon yo sou entènèt se vre, but se pa tout moun ki pral li enfòmasyon ki sou entènèt. Alò, ki jan nou kapab kreye yon platfòm, e nou vle ouvè Mojo a tou pou sa, kote ke semèn sa a nou vle mete kèlke fakt sou platfòm Mojo a, nou vle mete kèlke did you know, kèlke bagay. e nou vle mete yo an anglè e an kreyòl de tèl sòt ke enfòmasyon sa yo kapab kontinye sikile. Alò Johnny m ap remèt ou kòn nan pou n konnen ki jan n ap dil avèk kantite espas tan ke nou genyen ki rete pou emisyon an. Ok, nou gen di minit men kite m petèt fokis sou de twa bagay trè presi. Premye an se ke li ase fasil pou reponn, Firmin m tande ke kòb ki te alwe an e pou tout pwogram sa yo, PPP, eksetera, 348 milya an kote ou di an, kòb sa a fini. Eske sa kòrèk? Wi, kòb sa a fini a pati de 15 avril. Men, sepandan, si ou te gen tan aplike avan le 15, si aplikasyon ou te gen tan, la, wap wap wap trouve si ke ou pot ko aplike donk li gon lot kob ya mi fak m fenk tap gade nouvel la la li gen kob kob la soti de 250 bilyon a 310 bilyon dola ke yap travay sou li pou ke yo kapab aprouve mentnan sa m ta konseye moun fè se ke gade pou ki loan wap ou kalifye, prepare aplikasyon ou, Se sa m ta pral mande.
pou ke ou mete aplikasyon ou la pou lè yo louvri vann nan pou ke ou genyen l. Ok. Yon eksperyans m fè se ke Bill sa wè sa de kè ak la li pase vandredi samdi dimanch lendi paske ou sonje moun alis la ke nan dimanch nou te gen direktè SBA avè nou sou sou sou show a lendi mwen te nan phone call avèk SBA yo te gentan resevwa 900 mil aplikasyon Waw. Ok.
Donk.
Nan lundi maten a 9 è edmi m te nan kòl avè yo. Nan wikenn nan sèlman 900 mil moun te gen tan aplike. Donk 900 mil moun sa te gen tan nan payp la nan deja. M si gen anpil ki resevwa kòb deja. Ok. E nou pa rete anpil tan m vle fè rapid. M vle fè rapid. Donk ok. Donk. Johnny, Johnny, I'm sorry. E m pa gon gon pati nan kesyon an ke Firmin pa fin reponn pou nou non, paske mwen menm m ta renmen m ta renmen jwenn repons a kesyon sa tou. Se 350 billion sa ke w ap pale an, ki jan yo yo separe l antre lè lè lè lè lè lè zeta? Paske Kijan yo kijan yo fè desizyon pou yo konnen ki kantite kòb y ap bay Nouyòk, ki kantite kòb, ou wè kesyon kote m kote m prale avèk kesyon an, èske se an vèti de kantite de de de biznis ki egziste oubyen kantite de de de nonb de de moun ki nan popilasyon an? Non, ni kòb sa
Non ni kob sa pa distribye based on eta. Ok. Absolutely not. Li pa Ok. distribye based on eta. Pa gen pa gen oken waz ak ak kob sa pa distribye. 300 billion dola li pa distribye based on state. Li distribye based on a a aplikasyon yo resevwa.
First come, first serve. Yes, egzakteman.
Egzakteman. So, li pa distribye ant state non. Li distribye ant first come, first serve. Se sa k fè m di nou sa. Veye byen, paske depi yo pase lwa a, si yo pase l demen, m gen dwa di w sa riva jedi, SBA pral louvri bal nan pou yon aplikasyon. Yonn nan bagay ke m ap di, economic injury disaster loan nan, sa m ta sijere biznis ki gen nan kominote a fè, aplike kanmenm. Voye aplikasyon ou ale. Voye si ou gen, si yo mande ou dokiman, bay dokiman. E loan sa se pa la bank pou aplike pou li non, se nan website SBA pou ou aplike pou li.

Donk, si m ap konprann byen, e, alò, m pa vle, m pa vle nou bay move enfòmasyon non, men, ou sot di ke gen moun ki, si se te PPP an, kòm egzanp, si moun nan konnen ke, pa egzanp, li pa, li pa fè pewòl, sa vle di ke biznis li an t ap fonksyone anba tab. nou pa t ap sigjere ke moun sa a al eseye aplike paske nou tou konnen ke enfòmasyon primè ke l ap bezwen an, prensipal ke l ap bezwen ki se ki se payroll pou l montre, pou l demontre ke l fè payroll, si l pa genyen l, se kach li konn peye tout moun, nou tou konnen ke moun sa a, ya bè al pèdi tan l.
Non, menm lè m di sa tou, m ap di l konsa tou, al tcheke avèk on bank. Ok, donk ou sijere pe enpòt, pe enpòt pran chans ou. Pe enpòt, egzatteman. Ok,
ok.
Paske pito w nan sistèm nan, ke w pa ladan l menm. Pito yo di w non, tan ou pa t aplike. Eske se
Ministè di Touris an Ayiti ki gen slogan sa a, se la pou la? Se la exactement. Bon Alisa, se la pou w la.
Donk koulye a nou pale de ppp ki pat gen kòb la, ki pa kòb la an fini, men kanmenm gon negosyasyon kap fèt an kongrè pou yo ajoute kòb. Donk menm si yon moun pat gen chans aplike nan premye faz la, e pral gon dezyèm faz donk lide premye bagay pou moun yo fè se prepare w pou tou mete aplikasyon w lè yo kòmanse pran aplikasyon deja pou ka devan ling nan e leve bonè sa se PPP dezyèm pati an se pati ki lye avèk e disaster the disaster piece menm bagay lan e sa li menm tou aplike pou li. Alò, e, alò mpa vle poze tout kesyon twò teknik paske mpa konnen sou gen repons yo, men si yon biznis, si msou ayisyen mgon biznis men biznis mwen pat anrejistre, e, e mpa, eske mka al aplike? Non, si biznis lan pat anrejistre ou paka aplike paske yap mande w Employment Identification number si ou pa genyen li ou paka aplike e yon lòt bagay tou ke map di li genyen pou ni biznis ki LLC ni biznis ki si e li genyen pwovizyon pou sole proprietorship. Ok.
Donk depi biznis lan legalize kelkeswa fòm de biznis li ye a, depi se yon biznis ki legalize li ka al aplike pou nan pwogram sa yo. Egzakteman. Ok. E lòt kesyon ke nou te, nou, nou te, nou te vle men nou pap gentan, gentan debat li, ou pale de fèt ke genyen nan kòb sa a, alò ou pale de li, de 10.000 dola ke yo bay lan, eske kòb sa a la oubyen se si ou aplike, eske, eske nan pwogram kote ou ka jwenn 10.000 dola sa a, pwogram sa a toujou an fonksyon oubyen se yon pwogram sa fè pati de gwo lo 350, 300 konbyen milya de dola ki fini an? Eske se ladan l 10 mil dola sa ye ki avèk SBA a? Wi, ke se ladan l 10 mil dola sa ye. Men kòb sa li fini tou. E kòb sa ke se yon avans wi. yo baw lè ou aplike pou loan nan paske loan nan pwal pwan tan pou yo ka baw li paske gen anpil papye yo pwal mande ou li gon pwosès ke ou pwal fè donk depi yo resevwa aplikasyon aplikasyon ou andan sistèm nan yap baw on dimil dola kòm avans men yo te fin di yap bay dimil dola men yo korijel kounye a yo di yap baw mil dola pa anplwaye up to 10,000. So si ou gon biznis tankou Jeff Lozama tap esplike l talè a, si ou gon biznis ki gen 4 anplwaye yap baw 4,000 dola, si ou gon biznis ki gen 100 anplwaye yap baw 10,000 dola. Mwen menm m konnen m genyen 2 biznis ke map travay avè yo depi depi bagay sa li kòmanse e m konnen ke mwen ede yo nan aplikasyon e m konnen yo resevwa lajan. e li gen 2 mwen konnen ke yo deja yo deja apwouve yo pou ppp e yo yo gen youn ke m konnen yo tap touche 25 anplwaye ki gentan resevwa 10 mil dola. E m gen yon ke m konnen ki gen 4 anplwaye bon ap resevwa pi piti 4000 dola e yo gen tan apwouve yo pou PPP. Ok.
Dènye kesyon an, paske l gen tan pral 5 è, se diferans koulye a la se ke si yon moun, alò nou deja mete n dakò ke se la pou la, donk degaje w pou la, e la pou la si yon moun vle prepare l pou ppp a, pa vre? ki se pou pewòl la, kòmanse gade avèk bank ou.
Wi. Si se moun nan vle gade pou disaster, kòmanse prepare w sou sa ke SBA, Business Small Business Administration, pral mande ou pou ta ranpli aplikasyon sou SBA.
Egzakteman. Ok.
Se de kote sa yo.
E tou, tou lè de aplikasyon sa yo, yo online, ou ka download li pou ke ou gade

Si ou download aplikasyon yo, ou gade yo, donk w ap gen yon preparasyon de ki sòt de kesyon ke y ap poze w pou ou prepare w pou ou re reponn yo. Se pou lè vann nan louvri, li gen dwa louvri nan semèn sa, li gen dwa louvri nan lòt semèn, pou ou kapab gen yon preparasyon pou ke se pa lè ke li louvri pou se lè sa pou ou pral aplikasyon. Paske Li gon pwovèb nan kreyòl la ki di, pye kout pran devan.
Donk,
li fò ke nou pran devan. E, donk, dènye kesyon an, se petèt, li pap ka trè presi non, men, kisa w ta sigjere si gen moun nan kominote an petèt ki ka pa gen kapasite, yo ka pa gen konpetans lan, petèt son pwoblèm anglè, petèt yo gen enfòmasyon men yo pa vrèman konprann ki jan pou yo ranpli l. Ki sigjesyon nou ta fè avèk moun anndan kominote an pou yo ta al chache èd? Ki sa nou ta di yo pou yo asire ke omwen yo pale avèk moun ki konnen, ki kapab ede yo, menm si son gwo detay nan aplikasyon, men on minimòm ki kapab ede yo avèk enfòmasyon sa a pou yo kapab aplike pou youn oubyen tou lè de pwogram sa yo?
Bon, li gen plizyè fason nou ka fè sa. E mwen menm avèk Monalisa, avèk ou menm, nou te pale de sa. Donk, si ke gen yon platfòm nou kapab kreye, nou kapab enfòme moun yo sou sa, li ta bon. e lòt kote yo kapab tou si yo kapab ale nan nan kominote yo nan small business paske small business administration gen biwo tout kote aa donk si ke yo kapab fè sa si ke yo kapab ale nan nan nan chamber of commerce yo tou pou yo kapab men e e sa nou menm nou gon kominote nou konn kominote a kòman si li ye aa li enfòmèl e moun nan kominote a gen ak moun ke yo konnen donk

konsiltasyon pou ke te ede moun yo bikòz moun ke m di w ke mwen travay avè yo a, m travay de prè avè yo e nou pale prèske chak jou jou pou ke nou devlope estrateji kòman pou m ede yo e akoz de èd nou ba yo estrateji nou devlope depi nan kòmansman nou kapab wè ke li gen siksè. At the same time tou li gen lòt moun ke eseye angaje e pou jis jouda kounya la a yo pa konnen kisa pou yo fè donk li pran lè di li pran moun nan gen biznis nan li vèman ke li enterese men li pran on moun tou ki konnen sistèm nan pou ke pou ke l ede moun sa yo going through the process donk Monalisa m lage boul la nan kònè ou pou ke w konnen ki sa w pral fè ak li. Enben, n ap tou pase l bay Monalisa pou n fèmen. Mwen menm m vle remèsye w pou tan sa ke w pase avèk nou sou Mojo Show. E nou remèsye w ke w mete w disponib men m ap pase l bay Monalisa pou l fèmen show a pou nou. Bon, mèsi mesye, mèsi Firmin e mèsi Johnny. E kòm nou te di tanto, nou panse ke li ase enpòtan pou nou kapab, e nou menm ki nan medya sitou, e pou nou kapab kreye de platfòm ki genyen de resous imedya pou moun kapab jwenn yo. Pa egzanp, yo kapab jwenn yo nan lang kreyòl, nan lang franse, nan lang ki aksesib a lang ke yo ka konprann. E nou te pale di fèt tou ke semèn sa kap vini la, nou vle mete kelke fact sheet ki genyen de boulè trè espesifik, 1, 2, 3. Pase ke nou reyalize anpil moun pa gen tan pou yo li. E gen moun tou ki gen dwa li yon enfòmasyon, men sak rele reading comprehension nan li pa tèl li pa tèlman gen li pa fin konprann sa l li an. So m panse des expert tankou ou menm Firmin, tankou Johnny ou menm tou e nou travay sou anpil dokiman deja nou nou kapab dechifre enfòmasyon sa yo e mete yo disponib sou platfòm Mojo a e n ap n ap distribye yo sou tout rezo sosyo yo e tout moun ki bezwen èd yo kapab vini e benefisye de resous sa yo. E nou genyen tou de patenè ki deja prè pou mete men ansanm avèk nou pou travay pou nou kapab distribye enfòmasyon sa yo de tèl sòt ke konesans nou toujou di ki se richès pase si moun nan pa konnen ou pa ka kondane li. E nou menm nou vle mete konesans sa a la disponibilite di gran piblik e si gen yon moun ki ta bezwen yon konsiltasyon 1 a 1 nou kapab ba li li. Nou genyen de referans ke nou kapab ba li li. Nou remèsye HRA ki genyen platfòm sa ki toujou ouvè jiska prezan sou devlòpman ekonomik ki ede anpil biznis pa sèlman nan Washington men otou de la diaspora. e an Ayiti tou. E nou vle, kòm nou di, itilize platfòm Mojo a sou paj Facebook Mojo a pou nou kapab mete de enfòmasyon kle, nou kapab mete de resous, kijan moun kapab kontak, si w an Florid, kijan w kapab kontakte Hakoff, si w Nouyòk, kijan w kapab kontakte Abner, paske nou genyen diferan rezo nan diferan eta yo. E sa nou pral eseye fè, se konekte tout rezo sa yo pou tout biznis ayisyen nou yo nou konnen ki ap soufri yo kapab jwenn des enfòmasyon tanjib ke yo bezwen. Avèk sa, n ap di tout moun mèsi pou patisipasyon yo nan emisyon aprè midi a. Nou te kontan wè tout moun. Mèsi Johnny pou efò ke ou menm avèk Samuel te fè, te deplwaye de tèl sòt ke nou kapab reyini ansanm, tout moun kapab wè nou ansanm e nou wè teknoloji a li ap bouje e nou menm nou pa sispann bouje ansanm avèk teknoloji a. N ap swete tout moun yon bòn semèn e rete e e pratike safe distance, kontinye avèk konfinman puiske nou wè se yonn nan solisyon a pwoblèm de kowonaviris lan ki ap ravaje kominote nou. Swete kondoleyans tou a anpil fanatik nou yo ki pèdi de manb de lè famiy. Nou di yo, kè nou ansanm avèk yo e nou swete ke Granmèt la kapab ba yo fòs ak kouraj pou yo kapab kontinye rès chimen an. Ebyen, se te Monalisa Ferrari e akonpaye de Johnny Celestin ki fè Mojo e nou remèsye enfiniman Firmin Parker de Washington DC ki te rejwenn a nou sou platfòm sa pou yon emisyon aprè midi a. N ap di tout moun bòn semèn e a dimanch pwochen.